M tande yap pale de yon bagay ki rele krèy m ta renmen konnen chef. Ou wè sa m tap diw la mo fache. E pa karatè a sa. Non non non non non.
Ou wè yap pale de yon bagay ki rele krèy. Sa w tap renmen? Oh oh gade gade madanm mwen gentan kanpe ap tann mwen la. Jodia e fèt madanm mwen cheri.
Bonswa cheri, bonswa bebe, anfòm?
M anfòm, e ou menm? M anfòm wi cheri. Bon cheri, cheri ou konnen mari ou pa gen gwo, men m chwazi ofri ou ti kado sa a kanmenm, m panse ou ta dwe satisfè bebe. Mèsi cheri, mèsi, mèsi bebe. Ayayay, Jesus my Christ. Li bèl.
Wi cheri.

Ou sou prè mèt mwen ou pap fache. Non. Cheri mpa vle dou sa mpa fache. Cheri ou wè la ou kòmanse fèm yon ti jan ap sote la mpa konn kisa ou pral di menm konnen mpap fache bebe. Cheri mtande yap pale de yon bagay ki rele krèy mta renmen konnen cheri. Ou wè sa mtap diw la mwen fache. Kòman. Epa karakte a sa. Non non non non non. Ou wè yap pale de yon bagay ki rele krèy. Sa w ta p renmen? M ta renmen se fè esperyans lan mwen menm. Jodi fèt ou a? Wi, m ta renmen fè l. E kado sa m ba ou a? Kado sa l ap bon, yon bèl ti biblo m ap mete l sou kwafez mwen cheri. E mwen menm sa w wè m di w la, m ta renmen konnen paske tout zanmi m yo ap di l, mwen menm m pa janm ka ladan l, m pa janm ka konnen l. Krèy la? Ou vle fè yon eksperyans?
M vle fè yon eksperyans cheri. Men sa m te di w damou damou m ou chanje karaktè sou mwen. Non bebe m pa chanje. Ojodi fèt mwen anpin gwa fache. Non.
Sou fache w ap fè mwen m pa m pa. Non cheri m di w m pa fache ok ban m di w yon bagay bebe. Wi cheri. Piske jodi fèt ou a malgre m fè depans sa ou koute m bèl ti kòb. Ou chwazi di m pi gwo kado m te ka ba ou jodi a la se kòman fè krèy avè w. Bon.

Ki mizè m pase jodi a pou m achte ti kado a pou m bay madanm mwen. Sou konn madanm mwen rete l di m.
Sya! Li pa bon? Kado a pa bon? Li twò li mwen chè oubyen li te sipoze pi chè? Sa w ap di la rasta? Sa sa ye la? M vin, m vin, m ap di w li la tou fò tou ban m yon konsèy wi frè m. Sa w fè nan valiz mwen sa kanpe konsa? Ranje l non. M pa konnen, m pa konnen. Monchè, sa w konnen fi a di m pou m ofri l jodi a kòm pi gwo kado m te ka ba li jou fèt li a? M te mèt ba l yon milyon m gen enpresyon l pa t ap enpòtan. Li di m li bezwen fè eksperyans yon krèy. O!
Pou gwo fanm, pou gwo fanm Lineke di w sa l bezwen fè a la pandan anivèsè l la la ou pa tou fè l pou li, krèy li bezwen? Non monchè, ou pa ou pa zanmi m monchè. Ou panse m ap gen kè sa? Jan m renmen fi sa? Ou t ap fè krèy a madanm ou?
Depi l sa l mande m. Non frè m. Men sa w ap fè.
Ou konn yon bagay ou bezwen konn nan fanm baz. Ou wè sa l mande w la si w pa ka fè l pou li, l ap jwenn yon lòt moun fè l pou li. Jou fèt li a, li mande w fè krèy, fè krèy. Dayè mwen m pa kache di w m disponib. Rele pastè la, rele de. Chefchenko rele yo la ou konnen tout blòdè sa yo e blòdè nou yo yo disponib pou prè la. Sa vle di sou kabann m achte a bagay sa yo pral fèt? Nan kay m boure dife a? Pa fè l la, y ap fè l pou gras sa. A genlè m ap kite fi a monchè. Menm sa pou fè, fè kay la avè l epi kite l. Mbe an ale. Rele nèg yo mwen. Fè kay la avèm. Rele rele telefon nou pa sou. Anban an pase an pase kot nèg yo. Fi a derespekte l paka dim sa. Nap fè kay la avèl. Nap nou pral tcheke nèg yo. Anmenm wi tcheke nèg yo pou kay la ki lè w fè l la. Oh nap e jodi a fèt la mwen pa gen kè mwen. Epa ou bay ma fwa tout kèm non frèm. Anm di w bagay min. Anm di w pral goute m pral goute madanm mwen la tou. Epa madanm ou li ankò min. Epi w zanmi m. Yon fanm ki mande w fè kay avèl. Paka madanm ou men. Sa sa krey vle di men. Ann ale ann tcheke nèg yo. Li kreye fi a, li kreye l, kreye l, kreye l.
Nèg ap pran ling. Kreye l. Diablo.